Ouf! Gunners yo pèdi e sa fè 3 defèt sou 4 dènye match yo pou Arsenal. Sètènman gen van tanpèt e bon yon sezon li pa fasil, se yon bagay ki trè trè difisil pou wè yon ekip travèse yon sezon san tirbulans. Se tankou e lè w monte avyon pou al nan yon lòt vil oubyen yon lòt peyi e w ap fè yon vwayaj de 2 zè de tan. W ap pran yon ti tibilans kanmenm, ou konprann, e li, sa pa fèt tèlman souvan ke ou monte avyon epi ou fè yon, ou fè yon vwayaj san ankenn ankenn tibilans, tankou bagay la dous kou siwo de A a zèd. E li pa toujou konsa, anfèt menm pi souvan l pa konsa. Yon sezon foutbòl se konsa m ta dekri l tou, e menm ekip k ap pral chanpyon an, li pa toujou travèse tout sezon an san tibilans. Arsenal nan yon moman de tibilans la. Men pilòt la anteta tèt frèt petèt ke misye di tèt li 9 pwen City ap kite kèk pwen atè kanmenm misye petèt gen rezon e mwen kwè mwen menm pèsonèlman ke si City bon ok si se te City 3 4 dènye ane sa yo mpanse Arsenal pa tap chanpyon. M panse Arsenal pa tap chanpyon paske lò City bon yo e lap chanpyon an Angletè yo youn nan bagay li fè anpil se yon seri viktwa ou gen nan yon pati la li fè 13 viktwa nan 14 match e an jeneral li fèl nan dezyèm pati sezon an tankou m ta di w aprè boxing day. E se lè sa a, tankou m ta di w la, l pase Turbo a, ou menm ou pa ka, ou pa gen regilarite sa a, epi pandan l ap pran, m pa konnen, 29 pwen, apre l ap pran 27 pwen sou 30, ou menm ou nan 19 pwen sou 30, sa vle di gon eka de 8 pwen ki separe nou 2 a, epi li depase w. Epi sa w tande a, se nan retwovizè l ap gade w, e ou pa janm ka catch li, ou pa janm ka pran l, ou pa janm ka rejwenn li. Men, ou pa gen lenpresyon si ti li menm tou. nan pozisyon sa ou pa gen lenpresyon siti ka fè seri sa e se se la lari a se se sa ki m ta ka di non sans bon pou Arsenal se ke li pa li pa tonbe sou yon siti ki irezistib siti sezon sa fè kelke match san defèt se vre men ou pa janm wè seri bèl seri ekstraodinè de viktwa e ke ou konn abitye fè yo. Pandan sezon an la fòm di w gon moman yo te fè yon 8 viktwa afile ok men apre sa yo retonbe nan anpil dout kote yo te menm aliyen 3 match nul konsekitif nan chanpyona an donk son ekip ki yon lè l bon yon moman apre sa l vin pa bon e apre sa yo an dout donk ou pa fin ka konte sou city fanatik city yo ou pa fin ka konte sou city pou fè yon remontada nan sans sa paske 9 pwen. a 7 joune de la fen a 8 joune de la fen son bel volume pwen ok son gro kantite pwen le volè avek avek city se enkonsistans sa city pa egzanp sa pa gen lontan la yo fon nul kont westham ok sa pa gen lontan la yo fon nul kont notingham forest se nan mwad mas la la yo te fè 2 nul sa yo kont notingham e kont westham. Ok e westham se pa menm yon ekip ki byen klase son ekip kap batay poul pa desann konprann e men city pat rive pat rive genyen yo donk pouw fè remontada sa yo tou fòk ou gon kote k rive fòw pase fòw pase switch la epi limyè a limen epi sa w tande a e pa gen fè nwa ankò se se bat wap bat city ap jwe demen onzè trant lakay chelsea.

E Everton pase yon 3 zero e map pale w la de dènye match ke yo jwe yo ok grenn viktwa ke yo fè a se dènye match yo jwe a e se yon match kont yon ekip de divizyon enferyè yo bat Port Vale e o Port Vale 7 zero men sa se koup dangletè e sa se yon match tankou m ta di w e se yon match kèlkonk e men apre sa match ki te peze yo vre. 2 match kont Paris yo, yo pase a kote tou 2 match sa yo. E bon, nan match ale kont Chelsea a, yo te nan match wi, pandan yon bon tan, match la te 2-2. Yo te nan match pandan yon bon tan jiskaske Vitinha vin fè gòl la e kèlke pa e libere Paris epi bon Kvaratskhelia vin fè 2 lòt gòl ki te likide Chelsea nèt. O retou menm, bon Chelsea Chelsea pran 3 zero lakay li kont kont Pari avèk yon trè movè debi de match pou Londonyen yo fas a chanpyon dEwòp yo. Epi bon ya u sèt defèt kont Everton, twa gòl a zewo lakay Everton. Donk Chelsea nan yon move dinamik, yo pral jwe kont City, bon Guardiola m tap tande l yè nan konferans de près an previzyon jisteman a match sa nan Stamford Bridge lan demen, misye di ke fò n bat tout match ki rete yo. Se sa Guardiola di objektif la ye, fòk nou bat chak grenn match ki rete n yo. E li evidan ke se la, bon se sa l dwe ye, se sa l dwe ye pou City. Si se pa sa, City pa gen okenn chans. E sa Guardiola te di l depi anvan menm defèt kont Arsenal la. Li ankò plis vrè jodi a la a. Paske lè w nan pozisyon difisil sa, ou se remonte w ap remonte. Ou pa gen dwa ale wè l. Ok. Se tankou yon ekip ki ou pèdi match ale a 3 zero. Match retou a, pou w fè remontada a, fò w jwe le match pafè. Chak okazyon w jwenn fò w mete l nan kan an. Ok. Se menm ka a pou City. Piske w gen 9 pwen an reta, kounye a la, fòk ou degaje w catch up. Fòk ou degaje w fè remonte a. Men pou w fè remonte a, ou pa ka nan pèdi pwen ankò. Ou pa ka nan pèdi pwen ankò. Fòk ou bat tout sa w jwenn. Ekip City a gen yon ti avantaj nan kalandriye a. Se ke yo sou 2 tablo alaverite. City tou kòm Arsenal. Men, lòt tablo City sou li an se FA Cup la. Bòdye la ka di tèt li, Monchè bon, FA Cup la m ka fon, m ka fon lage ladan l. E pwochen match City se pral kont Southampton nan FA Cup la, nan FA Cup la. Match la ap fèt 25 avril, an demi final. E Southampton son ekip de dezyèm divizyon ki sot elimine jisteman Arsenal. Donk City pa ka pran l a la lejè. Sepandan, si Guardiola vle fè yon ti wotasyon nan match sa a pou l ka. privilejye Premier League lan, li ka deside fè l. Men m pa wè kòman Arsenal ka di tèt li li menm ke li pral met jwè o repo nan tèl match pa rapò a Lig dè Chanpyon an l ap jere a. Jodi a pa egzanp, li te oblije mete e meyè ekip posib li paske li konnen ke otan l vle genyen Lig dè Chanpyon an, li vle genyen tou Premier League lan. Genyen Premier League lan ta menm pase o premye plan pou li. Paske an Angletè sa m remake, ekip anglèz yo bay Premier League lan anpil anpil anpil anpil anpil anpil enpòtans sitou lè yo pa genyen l depi lontan. Pou yon ekip tankou City pa egzanp ki plede pran Premier League ane anvan yo, yon ekip ki te pran ki te fè 4 alaswit. Genyen Lig dè Chanpyon an pou li t on bagay sakre, se t on objektif, se tè lobjektif d'un jenerasyon pratikman, de tout une vie kwa, paske yo pa t ko janm genyen l. Arsenal poko janm genyen Lig dè Chanpyon an non plis, e sa a fòseman bay Lig dè Chanpyon an on gwo gwo valè nan zye l. Men le fèt ke an Angletè, Arsenal anpil fwa se un peu la risée des des autres clubs, lè m di la risée des autres clubs la, se pa m ta di a yo, e blag y ap fè sou Arsenal tout tan. E menm nou menm an Ayiti, nou pran plezi di ke a, ekip sa a se ekip bèl mayo, a ekip sa a se l ap fè fanatik li yo pase mizè. E ou konprann, yo toujou jwenn yon bagay pou yo denigre, pou yo devalorize siksè tanporè Arsenal yo. Men sa se toutotan yo pa rive genyen tit la. Donk grenn jan pou yo fèmen bouch fanatik yo se tit la pou yo pran. E fòk yo pran l an Angletè tou. Paske genyen nan Lig dè Chanpyon, wi l ap bay yon sèten respè, y ap vin nan le club des champions d'Europe ki se sètènman yon club prestijye. Men, y ap toujou rete, tankou m ta di w, Chelsea ap toujou plenyen, ap toujou pale yo mal, City ap toujou pale yo mal, fanatik United ap toujou pale yo mal paske yo pa chanpyon Dangletè depi yon etènite la a. Depi plis de ventan. Ok, depi plis de ventan. Donk ane sa a yo sou wout pou yo yo ka pran tou 2 yo ka pran tou 2 men lè map gade ekip sa a kap jwe res ap nan dènye match yo la a e lig dè chanpyon kòm son konpetisyon spesyal dèfwa se pa fòseman meyè konteni an ki pral genyen lig dè chanpyon an men pwojè Arsenal la m gen ti pwoblèm avèl. Pa egzanp match maten an vrèman kite m sou swaf mwen, m pa wè yon ekip k ap domine. Gen de match ou pèdi, ou pèdi l men ou gen satisfaksyon ke w livre yon batay. Ou konprann? Paske jwèt la w ap jwe l, ou ka pèdi, pa gen pwoblèm pou w pèdi, tout moun pèdi. Pa gen okenn moun ki ka bat lestomak yo di yo pa janm pèdi. Sa pa egziste. Ou konprann? Ou ap pèdi. Men, lè w ap pèdi a, ou vle pèdi pandan w ap livre yon konba, pandan w ap batay, pandan tout moun, menm fanatik ou, wè w jwe foutbòl. Yon egzanp senp, lòt jou Ayiti jwe kont Tinizi, nou pèdi match la. Men, la grande, la très grande majorité des fans de la sélection nationale, des Grenadiers, yo, yo wè, yo, yo, yo sòti avèk yon sètèn satisfaksyon. Desepsyon an pa total malgre le rezilta. Paske yo jwe byen. Ou menm so ou menm jwenn plis moun ki te kontan ke ekip la e se sa l sa yo sot wè a. Ou konprann yo kontan paske yo wè ekip la e bouskile Tunizi, ekip la rate 2 gòl klè e ou konprann fanatik foutbòl renmen wè sa lakay ekip yo. A defo de viktwa ou ko paka genyen ok that's fine men at least o mwen mwen batay ou konprann. Arsenal maten an m pa wè m pa wè sa son ekip ki pèdi a domisil donk devan piblik li. Non, fen de sezon an krusyal e m pa wè volonte a, m pa wè atitid la, m pa wè ekip k ap kreye okazyon gòl, m pa wè ekip k ap boulvèse advèsè l la, k ap presire, k ap peze advèsè a nan gòj jiskaske l pa kapab ankò. M pa wè sa. E lè w wè sa yo, menm avèk yon defèt, menm avèk de defèt, ou gen dwa di tèt ou, se boul la k pa rantre. Ou jis te malchanseu.